Tout moun yo e leta a. Sa vle di son gwo pwoblèm. Sa vle di ou. Donk se tout on sistèm, se tout on machin. Ki ki byen wile ke jodi a m chèche me ap mete on ti suk ladann men nèg yo pa vle m lage suk la nan motè a. Pase motè sa fò e kraze l kraze. Si m pa kraze motè a. Alò.
Fòk motè a kraze. Si m pa kraze l motè sa pou n rekòmanse paske motè sa l ap mennen peyi a nan katchouboumbe. Paske se pa posib pou 4, 5 moun ok monopolize.

E nou konnen nan moman kote li ta pral nan eleksyon e te gen de moun ki te sipòte w. E eske pa gen de moun daprè ou menm ki kapab di men prezidan an gon gwoup moun ki te sipòte l. Eske jounen jodi a la li pa aji o pwofi de lòt moun sa yo, yo menm ki te konn ede w anndan kanpay e ki fè pati de sektè prive sa. E jounen jodi a la gon gwoup de moun ki yo menm kanpe anfas ou. Kòman ou menm ou apreande kesyon sa? Ban m di w.
Se yon antreprenè m ye. Sa vle di fè biznis gen règ yo. Li gen règ li. Pou w fè biznis ki sa l ye? Si w pa gen lajan pa w, ou prepare yon dosye, ou fè yon plan dafè, ou al nan yon enstitisyon finansyè, yo prete w lajan. Mentnan kòb ou prete a, ou travay pou w peye taks ou ak enpo w, ou fè benefis ou, ou mèt gen kantite lajan lide w di w nan sans sa. Kèlkeswa volim kòb ou rive genyen an, sa se lajan w. Se yon antreprenè m ye. Sa vle di lè de moun se konsa nan jan m di a ke yo deside fè biznis, sa vle di yon moun nan sans sa te sipòte m nan kanpay, m pa gen okenn pwoblèm pou m gen ak moun sa. Men lè yon nèg te konprann ou te sipòte m nan kanpay se paske w te gen yon kontra malatchonn pou m te pou m te jere pou ou, koupe men w. A bon? Enben. Madam mesye pa bliye ke nap resevwa doke le prezidan Jovenel Moïse a lemisyon maten deba mentnan prezidan Jovenel Moïse 1 2 3 4 aprè manda w la kisa w ap kite konkrètman an tèm de refòm? Map kite peyi a elektrifye, map kite wout kafou jwèf ansafolè, map kite baraj irigasyon maryon, map kite konstriksyon baraj nan latanri, aktyèlman la nap mete men nan masak baraj masak nan nòdès, nap kite konstriksyon wout hinche baryè batan. Li di, Yè m pran angajman devan moun Dondon e minis travo piblik lan, pa yè, avan yè, minis travo piblik lan t ansanm avèk nou, nou pran angajman devan moun Dondon e gen ti pon, yon ti pon kan bwa la tou m te desann ladan vizite l ke minis lan e byen m al vizite pon ki genyen nan e direksyon depatmantal lwès paske m kwè ke minis lan mete m okouran sa gen 5 mwa. Nou resevwa de platfòm de la bank mondyal, se pre de 500 mèt lineyè, pli de 500 mèt lineyè, sa ve di se kote w ka fè plizyè pon nan peyi a. N ap kite, e m pale de elektrifikasyon, n ap kite pli de 15 mil ekta tè wouze avèk de sistèm solè. Sa ve di fò n pa bliye ke peyi a gen solèy a gogo, men malerezman nou pa janm itilize solèy la pou n wouze tè. Nou menm se sa n ap fè, lakay pa w louko, nan plèn Gonayiv dayè. M te pase sa gen petèt yon mwa, men m di yo ke m ap tounen anvan 31 desanm. Fòk tout ponp ki mache ak eau diesel nan plèn Gonayiv yo, sa vle di m kwè yo anviwon 39, men gen nan yo ki yo di m ke zòn yo tèlman yo konstwi yo, sa vle di zòn yo polye, gen 32 sistèm ki prè pou pran sistèm dirigasyon solè, m mande pou yo mete. Sistèm irigasyon solè nan tout, m kwè ke labid ban nou yon kout men nan sans sa a. Trè byen. Pou finanse prè de 29 e nou menm nou gentan finanse petèt 3 ou 4 nan prè. Trè byen.
Kouran 24 sou 24 kèlke pitit presizyon e ou an nèt on.
Jodi an nou nan an prè egzanp. Alò n ap di madan mesye nou menm maten deba nou konstate gen plizyè kote ki pat gen kouran e pa egzanp machan Desalin donk ki pat gen kouran donk gen kouran 18 è pa jou, gen Jeremi ki pat gen kouran, gen kouran 18 è pa jou. Peti twou de nip. Peti twou de nip, donk kouran 24 sou 24 son reyalite ke lap ye? Li pa gen, nou pa menm gen chwa. Fi a piga nou li, nou nan 21 èm syèk. Nou nan, nou nan, le mond li vin yon vilaj jodi a. Sa vle di Ayiti. Nan 43 milyon moun k ap viv nan Karayib la, gen 9 milyon k pa gen kouran. Nan Karayib la total, gen 7 milyon se an Ayiti yo ye. Kouman pou n aksepte sa? Li inakseptab. Sa vle di m pa menm kwè pou moun ap pale k de chwa, ke prezidan ap pale pwomès. Se pa Fòk peyi a gen kouran. Sa vle di mwen menm anvan m ale se pou peyi a gen kouran 24 è sou 24. Mwen te di mete l nan. Ou di w kenbe 24 è sou 24 la?
Min biznis. Sa w di la prezidan? Jamè! Ou pa pè pou pase kòm yon mantè, prezidan? Ban m di nou, se kouraj yon moun se li k pou fè w konn ki kote w vle, kote w ye, kote w prale. Jodi a, konviksyon pa m, mwen kwè ke peyi sa a, mete kouran ladan l, se yon obligasyon. Dayè, se yon jistis sosyal li ye. Donk ou mine sou sa avan w kite pouvwa a, Ayiti ap gen kouran 24 sou 24? Wi, si yo. Paske, paske anfèt se sa peyi a merite. Se li l merite pou ke endistri devlope an Ayiti, se li l merite pou ke kredi bay nan peyi a, paske pou ki sa kredi pa ka, moun pa ka jwenn kredi? Se paske baz yo, yo pa gen yo. Lè yon moun al prete yon kòb pa egzanp jodi an pou l ta fè yon izin. Ann di pou l fè yon abatwa. Gen lòt moun yo menm ki pwodui poul. Pa egzanp, mwen bon. Trè byen, trè byen. Yon abatwa kote pou, pou, pou abat poulè e ot pou vann poulè pa an mòso. Men premye sa pou gen se kouran. Wi. Men si peyi a si pa gen kouran kòman, moun nan k ap al pwodui kouran l ap pwodui kouran a 32 santim, 35 santim. La n ap pale fòk gen, lè m di kouran. fòk ou rande kalite, e fòk pri yo respekte tou. Mhm. Sa vle di nan endistri pa egzop, fòk moun ki pral gen kou rande endistri yo, fòk yo ka gon pri kote yo kapab ki kompetitif pa apwa lòt peyi ki gen nan kara yi. Trè bè. Alò, alò, alò, prezidan an pale de kesyon kou an 24-24 la, e gon deba kap fèt nan sosyete a, gen moun ki di se pa, pa dwe gen deba la danl, se la kesyon du 7 fevriye 2021. La konstisyon amande li menm, dans son article 134.2, li di yon bagay, e lwa elektoral la di yon lòt bagay. Kòman w santi w prezidan, 7 fevriye 2021, èske w ap toujou anndan palè a? An nou fè yon ti kalkil aritmetik, nou pa menm bezwen al nan matematik, nan adisyon oubyen soustraksyon. Yon soustraksyon. Manda yon prezidan, sa konstitisyon an di? Ou poze m kesyon, m ta renmen w reponn mwen. Ki dire manda yon prezidan? 5 an. Enben ok, an nou fè yon ti soustraksyon. Oubyen an nou fè yon ti aritmetik. Alezi. 7 fevriye 2017,

Si pouvwa a m te pran l 7 fevriye 2017, rive 7 fevriye 2021, moun di m se 5 an m fè sou pouvwa, m ale menm moman an, depi w montre m di m fè 5 an. Men si se 4 an m fè, s on bagay ki senp, mwen menm s on grenn bagay mwen la pou m fè, se sa m ap fè a. Se rezilta m gen pou m bay. Sa vle di, pou ke lè mesye dam ki vle vin dirije peyi yo, yo tann eleksyon fèt, y al nan eleksyon, yo genyen menm jan avè m, lè sa mwen menm mwen felisite yo. m ba yo lanmen ok mèt nan nan tranzisyon k pral gen pase toujou gen tranzisyon m pa konn de kèl tranzisyon kon pral toujou gen tranzisyon tranzisyon de lè prezidan elu a lè prezidan li remèt pouvwa son tranzisyon li lè sa a gwo seri de dosye deta pou pase bay nouvo prezidan an se te kou mwen menm lè m tap pran pouvwa dosye deta yo pa egzanp kouran se te yonn ke prezidan an ki te la ben se si se son dosye deta avè di an fèt Wi men gen yon lòt tranzisyon tou wi prezidan, lè prezidan tonbe, lè gen manifestasyon, yo fòse prezidan ale, kounya gen yon lòt gouvènman de tranzisyon ki vini. Men se sa m di w, si se nan enstabilite politik nou vle rete nèt a peyi a, paske nou menm pa bliye peyi a tou an grann pati pou m pa di a nenpòt 60 a 70 pousan nou menm laprès, peyi a se nan men nou li ye, se nou ki kontwole lopinyon anndan peyi a. Sa vle di si yon peyi jodi a nou vle pran l. Poun al avèk li non kote ki rele katchouboumbe katchouboumbe a pou janm relel konsa tranzisyon pa rele tranzisyon se katchouboumbe rele paske se la tout nèg fè lajan se la tout òm dayè nèg yo di w sa je naj dan dè zo twouble sa vle di lè nèg la di w. lap naje an eau trouble sa vle di sa sa vle di a sa vle di se de moun se lè tranzisyon se lè sa li menm pou l fè bè li pou gen kontra k pase avèk de fèy papye paske mwen menm yon kontra ke mwen m pa bezwen repete la paske pèp la m pa la pou m mete pèp la anfas pèsonn lè m mande kontra m fè ennan m pa ka jwenn kontra apre sa se de fèy papye yo ki yo pote ban mwen de fèy papye. 2 fèy papye epi kontra ki angaje leta a ki angaje leta a ok ki angaje leta a sou preske 40 milyon dola chak ane avèk 2 fèy papye 2 fèy papye
sa e di lè ou nèg se tranzisyon kou mande nou menm jan m di nou sa tranzisyon pa gen anyen l pote ke mizè ke l pote l ap ogmante richè son gwoup de gwoup ki yo menm se nan sa sèlman ki yo ka fè lajan paske yon peyi Se nan konpetisyon, se konpetitivite. Mm. Si w ap pale de zafè antreprenarya, se konpetitivite, se pa nan monopol. Eh monopol, an fèt, bon se yon domen lou antre nan monopol, son krim liye. Eh bien, mm-hmm.
président, alors, José Lexidor, allez-y. C'est José Lexidor, président, et d'ailleurs, nous vous remercions de présence dans l'émission. Alors, et, avant que nous, nous parlions de réforme, et tout à l'heure, Anpil moun, alò gon yon pwen m toujou di isi a nan emisyon an, gon seri de desizyon ke ou pran e majorite ou di mwen tout popilasyon an ta dwe kanpe dèyè w. Men, e sa ki konn poze pwoblèm selon pli dè se la manyè gen moun ki di, alò ki estime ke yo te kapab fèt sou baz de la lwa. E paske nou n ap pwone, dayè m konn tande w ap pale de sa, leta de dwa, tout sosyete ki pa fèt sou, ki pa mache e selon sa la lwa di e son sosyete ki aple a kraze donk ou te genyen alò m te ka di administrasyon nan te genyen majorite a nan 2 branch parleman o nivo di sena de la repiblik a la chanbre de depute ki sa ki te anpeche ke ansanm de reform sa yo yo te fèt pa de tèks de lwa, de pwopozisyon ou de pwojè de lwa ke nou te kapab soumèt a Parleman an pou pèmèt ke, bon, ann di pwojè yo soumèt yo a Parleman an e itilize majorite an pou fè de pwopozisyon de lwa pou pèmèt ke refòm sa yo ou aswa yo.
Refòm ki ou di yo, m ap toujou li, se Josue, se sa? Josue Lexidor. Josue, Josue, m ap di w li. Fò w t al gade nan palman pou wè ki volim tèks ke nou te voye ale. Premyèman te te gen yon yon yon nan sesyon yo m kwè kote yon yon ane lejislatif yo yo je m'excuse kote nou te fè yon ajenda lejislatif. Sa vle di nou te fè yon gwo seremoni nan nan nan bank santral nan nan nan nan konvensyon santral nan bank santral la kote nou remèt 2 prezidan yo yon ajenda lejislatif. Mwen menm mwen pa la pou m. E ladan l te gen tout refòm sa yo? Atan, men m pa la pou m voye dlo sou pèsonn. Si sa t ap mache byen konsa, poukisa jodi a nou gen 3 milyon moun nan peyi a k ap viv nan ekstrèm povrete? Poukisa ke se mwen ki vin la a ki vin pale dafè blakawout anndan peyi a? Poukisa wout Pòdepè pa t janm konstwi? Poukisa pou yon moun al Ansapit pou soti Fonparizyen, se kalvè sa a pou w monte? Pou pase pou rive e ansape. Pou ki sa? Se paske nou dakò kelke pa bagay yo tap mal mache. Met nan jodi a, lè mwen menm mwen fon ajenda lejislatif, mwen prezante l piblikman, m pran pèp la a temwen, mwen remèt li, met nan m pa jwenn vòt lwa yo anvan m ale, se vle di jodi a, le parlement, se ton pouvwa pa menm endepandan menm non, se le. Ko-depozitè le pouvwa lejislatif lè li ko-depozitè de la souverènte nasyonal. Sa vle di si jodi an mwen menm mwen pa jwenn m pa jwenn lwa yo vote e poutan mwen rive nan sitiyasyon kote manda senkantyèm lejislati a fini e je lè men je lè pye lye. Sak mwen gen pou m fè, mwen gen pou m pran, se kòk tankou m wè gen de moun ki ap di, k ap pale de dirije pa dekrè, non, se se sa yo rele des executive order an anglè, m pran de de dekrè ki pèmèt mwen mwen pote byennèt la bay majorite a, se pa, m pa pran kenn tèks, ban m yon bagay ke m fè ke ou wè ki reflete zanmi m, ki reflete

Te gon neglijans ou di mwen se te gon mechanste. M pa rele ni neglijans ni mechanste. Petèt. Non, non, non, non, louko kaze.
Wè, ou di l la, talè w ap tande Gozizak te di. Kòrèk, kòrèk. Pase se nan emisyon l di.
Mwen di ke nou chak nou gen pou nou jwe wòl pa nou. Trè byen. Men menm mwen jwe wòl pa m nan ajenda lejislatif. Se menm jan tankou bidjè. Trè byen. Ki wòl egzekitif la? Mwen la pou m prepare yon bidjè, pou m voye l, pou palman vote l. Klè. Konbyen, konbyen bidjè m te jwenn? Alò, yon bidjè ki dwe reflete reyalite a, ki dwe teni kont de ansanm de bezwen yo. Men mwen menm mwen.
Mwen voye yon premye bidjè, yo rele l bidjè kriminèl. Men se ladann m achte ekipman k ap fè wout nan tout peyi a wi. Se bidjè kriminèl la, se sèl li ki te vote wi. Trè byen. Epi se li di mentnan, pwochen bidjè m pran la, se an 2020, 2021 wi, dezyèm bidjè m. Sa vle di m fè 5 an prezidan epi m jwenn 17, 18 sèlman. 17, 18 sèlman wi. Trè byen. Mentnan ki garanti k gen yon prezidan Jovenel Moïse, donk ke aprè manda pa w la, e ke refòm sa yo, donk ke yo p ap oblije retounen nan paleman pou yo refè yo? Yo gen dwa tounen. Pèp la, pèp, pèp la pran l, pran l, pran l, pran l atemwen. Si pa egzanp. Refòm mwen fè, mwen di ke elektrisite jodi a, yo pa gen dwa bay 3 moun avèk edh. Paske se edh ak 3 moun ki te gen 20 milyon 800 mil dola nan men yo. Yo pa gen dwa ba yo l. Se pèp la k pou benefisye de limyè a. Tout sa w ap di, pwogrè w wè nan limyè a, se 6 milyon dola pa mwa nou depanse toujou. Gen 14 pwen 8 milyon dola ki poko depanse. Sa vle di k ap an fèt pou rive mete limyè nan peyi a nèt. Mwen panse ke kòb sa a ase. Li kont pa mwa. Kòb ki te konn bay 4 rèd tan kouran nan Pòtoprens sèlman an, li ase pou bay tout peyi a kouran. Men sèl bagay nou konnen fò moun yo peye. Sa vle di mentnan, fò m fè ti parantèz la. Fò n met estrikti pou yo peye a tou. Wi, sa se se komès la. Sa w di a Jozye enpòtan paske m panse pi gwo feblès edh jodi a se komèsyal li. Komès wè. E sa se son bagay m panse ke DG a. Yo pa ka pran kòb la. Non se sa. Kòb la la disponib. Moun yo deside pou yo peye a men yo menm yo pa. Se pa nan domèn edh sèlman non prezidan. Petèt gen anpil ka. Wi anpil lòt ka kote. Wi kote ke moun yo ap plenyen anpil. Nou menm tou nan emisyon an nou fè konsta kote ke nou menm kon ap di leta ap kouri dèyè lajan pa l ankò. Kòm si kontribyab yo prè pou yo bay sèvis. Lè w al gade nan. Pou peye pou sèvis yo. Pou peye vwala. E pi. Leta pa ka pran kòb lan. Leta pa ka pran kòb lan. Lè w al gade yon seri de biwo piblik ou wè. Fil datant lan pou al nan biwo leta kounya la se pèdi jounen an. Bon bon bon bon w dakò avèm kisak pou regle sa ke tout tout tout gen anpil moun nan fonksyon piblik la k pèl sa nap pale a Refòm nan?
ki pou pou n di dijitalize fonksyon piblik la ou ou paka gon telefòn smartphone nan men w pou bezwen peye
m pa ka fon tranzaksyon sou telefòn mwen pou pou pa gon aplikasyon ke leta mete pou kab pèmèt ou fon aplikasyon Pyè Maten Tatout Prezidan bonjou alo bonjou Map komanse ansanm avèk nou la nap louko nou potko pale de pwovèb la banm tou banm tou di louko prezidan la notre prezidan travay mechan yo se pwovèb 17 vèsè 11 mechan toujou ap fè rebelyon. Mechan toujou ap fè rebelyon. Men ya voye yon san manman regle avè l. Sa se Pwovèb 17 vèsè 11. Prezidan pèmèt mwen fè yon ti retounen mwen menm paske mwen genyen, ou pale de wout la deja, nou pral fè yon ti pale de wout la piske ou pale de Nòdwès. Se afè pa w se afè pa m. Men. Avanm antre nan wout lan banm gade karavann banm gade karavann karavann mpa konnen mpa kwè gon ayisyen ki te ka ki te ka pa pa atire pa mouvman sa kote vin avèl karavann men nan lekti pa nou nou te fè nan maten deba patikilyèman mwen menm mwen te di a m gade nan televizyon paske ou konn sa rele televizyon. Gen de bagay lè yon moun chita lap gade ou gen dwa pa wèl ki andedan. M gade w nan tout deplasman w e m gade tout moun ki la. M di echèk mwen menm. M di oh epa prezidan an al batize karavan nan avèk yon pakèt moun ki kont karavan nan paske pou mwen menm gon pakèt moun m wè k la m konnen ke Yo kont karavan sa li pap di wi. Yo te mèt la. Non, se klè.
Dans l'Artibonite. E m pale nasyonal e entènasyonal. Jodi a, nou an novembre, 9 novembre 2020. Koman, koman, koman w gade karavan nan? Koman w gade l? Trè bèl kesyon. Daprè ou menm, èske ou te, ou te byen derape? Paske se dan la fòm tout moun ki fè echèk an Ayiti se toujou dan la fòm pa dan le fon kòman w te wè l. Byenate banm di w, lè w fenk derape kòm ou son nèg son antreprenè ke w ye gon sèl bagay ki nan tèt ou se rezilta wi, ou gen bagay sa vle di m vini m vin dèyè rezilta pa bliye karavàn nan pa t on pwogram son strateji ke l te ye son strateji pou fè nou vin fè leta a sèvi moun yo. Karavan nan poukisa ekipman yo pa egzanp ekipman yo se pa ekipman karavan ekipman yo se ekipman direksyon depatmantal travo piblik e jodi a map diw sa kisa ki kase elan sa ou wè m pa kanpe dèyèl nan piblisite a se ke ou wè karavan nan se karavan nan m pa di bagay ki fò la alezi prezidan se li ki bay peyi lòk se karavan nan
ki bay tout tibilans politik ko wè nan peyi a. Se karavan nan ki bay peyi lòk, ki bay tout tibulans politik ke nou konnen nan peyi a. La karavan fezè peur. Paske jan machin sa a ap mache nan peyi a, nèg yo vin estime pap gen ki rete pou yo ankò. Lè nou fin detaye plan sa a, se de bagay ke nou te franchi de zentèdi. De bagay m pat dwe di anvan m fè yo. Men anfèt èske w ap pale m de moun yo? Men èske se pa karavan nan ki la ki kontinye toujou san m pa pale? Paske fò w pa bliye se menm travay yo k ap fèt nan tout peyi a. Wout Lenbe Kap Ayisyen k ap fèt la a kiyès k ap fè l? Travaux Publics wi. Avèk menm ekipman yo? Menm ekipman yo.
Wout Kafou Jwa Frans Afolè a kiyès k ap fè l? Travaux Publics. Direksyon depatmantal travaux publics Atibonit. Direksyon depatmantal travaux publics Nòdwès epi CNE ki nan mitan. Men, lesansyèl, pwopagann politik la soti dèyè l. Yon santral elektrik k ap konstwi 10 megawat nan vil Pòdepè ke nou deside pou limen.